Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye kòman nou ye sa kap fèt sa kap fèt jodi a m deside fè ti video sa pou nou pou m kapab esplike nou yon bagay mwen viv pandan m pandan m pandan m mexique la ou konprann lè m tap tann lè sou BB one nan m panse yon pakèt lòt moun tou ki ka fè remak sa ki te ka fè remak sa men gen ki gendwa pa vle pale ki remak li ye e m remake ke lè w ap tann ti BB one paske m te fè m te fè yon bon ti tan lòtbò a m te fè plis ke 3 mwa edmi m panse m ap vin nan yon Map vin Map fon video pou m rakonte nou ti tan sa m fè lòt bò a kòman sa te ou konprann pou m rakonte nou eksperyans m te fon bèl eksperyans paske pou m di nou m te fè 3 mwa edmi lòt bò ap tann lè nan cbp one ou konprann donk remak ke m te fè wap wè sou facebook wap wè. W ap jwenn plizyè gwoup ke yo rele CBP One. Genyen latino yo ki fè gwoup pa yo. Bon, e pa gwoup pa yo non, nenpòt moun antre ladann. Men lè y ap pibliye bagay, yo pibliye l an espanyòl. Men nou menm Ayisyen tou, nou fè gwoup CBP One, lè moun jwenn lè a pou yo pibliye l tou. Ki di men kisa yo te fè. Se vre, sa yo di a. Se pa sa k pral fè w jwenn lè a, paske yo gen dwa fè l tou, menm sa yo fè yo pa jwenn li. Men yo rakonte kanmenm, yo zo men sa yo te fè, men a kilè yo te pran. Donk, sa, e yo zo men ki nimeyo yo te ye, konprann sa tou konn e fè w gen plis e pasyans oubyen gen yon ti esperans an plis. Paske lè w ap tann ou jwenn ou wè yon moun ki, sitou si w, si w se nimewo, si w se, tankou pa egzanp, yon moun gen nimewo 118, e gen yon 118 pwen 1 ki jwenn la, ou menm ou te 118 pwen 2 oubyen pwen 3. Donk. Ou gen yon ti esperans an plis, se ah si sa jwenn, m pral jwenn, yo gentan nan nimewo sa, yo pral nan nimewo sa. Donk, sa ba ou yon motivasyon an plis pou w kapab tann oubyen li ogmante e sansasyon oubyen esperans ke w gen. Men, remak mwen fè nan gwoup CBP One yo. Diferans ki gen ant platino avèk pa ayisyen an E nivel egoyis ki gen nan pa ayisyen an E son bagay ki grav M jwenn lè a Bon mwen menm mwen menm m te gentan fè m te gentan wè sa gen yon pakèt moun ki fè esperyans sa tou E eksperyans sa tou m te jwenn lè M pibliye l nan nan nan nan nan sosyete pi wonn Epi m di e men ki nimewo m ye, men sou konbyen tan, m te jwenn li sou 2 mwa 25 jou, men sou konbyen tan m jwenn li, konprann, men sou konbyen tan m jwenn lè a. E pi, o lye pou, gen de mesaj w ap resevwa, men sou, men sou, ou konnen, ou pibliye l sou Facebook, moun nan li vin gen dwa avèk, li ekri w dirèk sou Messenger, menm ke w pa konnen l, men li ekri w dirèk. Se vre li gen moun ki kite mesaj anba pòs ou fè a, men gen moun ki ekri w dirèk. M sezi wè gen de mesaj ayisyen yo avèk mesaj e latino yo. Ayisyen yo ou jwenn lè a kisa pou yo ta felisite w a humm tann dat m la gen 3 mwa depi m ap tann gen tan humm a a m renmen humm se yo wè yo plenn nan kè humm gen lè m pa gen chans e fèk vini avan e lal gata jwenn lè humm m ap tann depi tann dat. Sa ap montre yon nivel egoyis, fò ta di se m pa konnen se plas moun nan vin pran oubyen bagay moun nan vin pran. Epi ki diferan de latino yo yo ap di w bendicione, felicidades, yo felisite w, yo pa gen anyen pou yo a sa men yo felisite w bagay. Si y ap poze w yon kesyon yo di w de nan konbyen tan w jwenn lè a, nan konbyen, kòman sa te ye bagay, ki sa w te fè. Ayisyen pa nan bagay konsa avò non papa. Ayisyen fò ta di se toul ou bouche oubyen se plas pòl la pran. Avan e la yo vini yo gentan jwenn li e sesi yo sela donk yo moutre w ke youn pa renmen anko fò ta di si li te ka tire w li te ka rale w desann li tap rale w ou byen se plas pa l la w vin pran epi epi e sou menm gwoup sa yo toujou ap pibliye wap wè piblikasyon Ot ke lè moun jwenn li a piblikasyon latino yo fè avèk piblikasyon ayisyen, 2 bagay diferan. Ayisyen an toujou ap pibliye, Humm, Sibi Prenan pral kanpe, ranje kò nou, semèn sa a, tèl lè l pral kanpe. Yo gon bagay, yo toujou gon bagay negatif. M pa konn sa yo jwenn lè yo pibliye bagay negatif la, yo toujou gon bagay negatif y ap pibliye e pou yo kapab dekouraje w, pou yo kapab fè kè w sote. Pandansetan, latino yo se 2 bagay diferan, y ap di w fòs, jou pa w la gen pou l rive, bagay. yo, w ap wè se de bagay, de mesaj w ap resevwa diferan. M konnen gen anpil nan nou ki te fè remak la, men petèt ki pa t vle pale, men gen yon pakèt lòt bagay ankò yo fè sou gwoup la, yo pibliye, ki pa gen okenn rapò, konprann, ki pa montre w lanmou youn pou lòt, ki pa montre w e fratènite, m ta renmen frè m nan reyisi, m ta renmen li, li, li. Ou konprann? M ta renmen li rive. Sa se bagay, m fè remak la m di kèt mesye, kòman sa Ayisyen ap banm la? Paske y ap plede ekri m, ekri yo ekri, yo pa di w kòman w ye a, m byen kontan pou ou jwenn li a, non, depi kilè w jwenn li la, e kisa w te fè? Yon nèg vin dirèk, yo pa menm felisite w, a m felisite w, bagay, e ke le vaya byen, e bendisyonen, ou konprann, ke rèv ou bagay. Dap menm jan latino yo kap di yo pa yo pa yo pa rekonèt ou konprann yo di w sa men frè frè w ak sè w ki se menm zantray yo ki konn mizè wap pase ki bagay ki konn kòman ki ki wè kòman sitiyasyon an ye yo pa nan bagay sa avè w yo pa nan bagay sa avè w konprann donk m te di map eksplike nou ti eksperyans sa e m gen tan dot eksperyans ankò m gen pou m eksplike nou paske m fè yon bon yon bon ti tan Meksik donk sòti chili Ciudad de Mexico de Ciudad de Mexico a Reynosa. M panse m ap gen tan pou m eksplike nou paske tèt la ti jan pi poze. M pral mèt pou m fè videyo pi souvan pou nou. Pou nou kapab rete konekte, konprann? Donk, mèsi. M panse si w te fè eksperyans pa w tou, gen de bagay ou sote wè, m ap tann yo, lage yo anba videyo yo. E n ap mande pou w pataje, pou w like. E pou w kite. eksperyans ou te fè pandan ou te Mexique ou byen yon lòt eksperyans ou te fè ayiti ou konprann? Donk tchao mèsi bokou nan pran yon lòt videyo.